Entènasyonal brezilyen an Junior Vinicius trè byen konpòte l dènyè semèn sa yo ak ekip Real Madrid la e klèb lan trè satisfè de konpòteman Vinicius se sa jounal as li menm li raple. Vinicius pa t al jwe 2 match eliminatwa koup du mond pou seleksyon brezilyèn nan li te gen cumul de carton. ki te fè ke li tap rate match kont ekip Chili an, Ancelotti, ansyen antrenè Real Madrid lan, ansyen antrenè Vinicius nan ekip Real Madrid lan e seleksyonè Vinicius nan seleksyon brezilyèn lan, te deside tou mete Vinicius orepo e pou l pat jwe dezyèm match lan. Li te tou pat konvoke l an ekip nasyonal nan 2 joune fifa mwad septanb lan. Ebyen, jounal as fè konnen ke Vinicius a 200 pou san li an plèn fòm el konnen tou li rive, sè son tou, se sa jounal as li menm li revele. Vinicius te pwofite de trèv lan pou l te rechaje batri li e remèt li an kondisyon fizik e remèt li nan kondisyon mantal. Ebyen Real Madrid très enthousiaste au sujet de Brésilien Vinicius ki travay san relach e prè mantalman. Ebyen club lan te tou profite tou mete a dispozisyon de Vinicius pandan dènyè semèn sa ke jwè lan li menm li pat ale nan konsantrasyon avèk seleksyon Brezilyèn nan. Enstalasyon pou jwè lan li menm li kapab prepare li. Te genyen 8 seyans kolektiv pou Vinicius, 1 seyans de gym pou Vinicius, e kine pou Vinicius epi repo konplè pou jwè lan. Donk Vinicius ki te prepare l a fon pandan peryòd sa a, li prepare mantal li, li prepare l sou le plan fizik. E li pral lanse mwa septanm sa a kont ekip Sociedad lan kote Real Madrid pral lakay Sociedad nan katriyèm joune an. Sezon 2025, 2026 lan se yon sezon ki ekstrèmeman enpòtan pou Junior Vinicius. Vinicius soti 2021, sezon 2021, 2022 an pou rive 2024, 2025, se te yon jwè ki te gen yon stati endiskitab anndan Real Madrid. Li kontribiye nan 2 dènye Lig dè Chanpyon ke Real Madrid pran yo, dayè 2022 li fè gòl ki bay tit lan, 2024 li fè gòl e 2 zewo an e li te fini meyè jwè Lig dè Chanpyon an. E Vinicius se yon santèn de bi anndan ekip Real Madrid lan. Men malerezman sezon 2024, 2025 lan, jwè lan te andisou de sa ke jeneralman l tap bay depi sezon 2021, 2022. Genyen yon faktè ki enteresan ke yon moun ou pa kapab neglije, se aspè mantal lan, yon seri de bagay ki rive Vinicius nan sezon 2024, 2025 lan. Pa bliye Vinicius malerezman pa genyen balon dò lan, E mwen menm mwen rete kwè si Vinicius te genyen balon dò 2024 la, prestasyon ke l bay 2024, 2025 lan, e li tap diferan. Li tap diferan paske ou santi jwè w lan li menm te touche mantalman. pa Ballon d'Or sa a ke l pat genyen an 2024 alòske tout endis yo te parèt klè ke se Vinicius ki pral genyen Ballon d'Or lan. Dimanch avan Ballon d'Or lan Vinicius konnen l ap genyen Ballon d'Or, Lendi maten avan Ballon d'Or Vinicius konnen l ap genyen Ballon d'Or. Donk tout kondisyon te reyini pou jwè lan avèk jounal Marca ki te fè konnen ke Vinicius ap genyen Ballon d'Or. E o final jwè lan li menm li pa genyen Ballon d'Or. Mentnan, Kòman ou pral fè ansòt ke mantalman ou jere pwoblèm sa a pou mete l nan avantaj ou? Donk li kapab pran ou e plizyè mwa. E Vinicius, si nou pran sezon 2024, 2025 lan, pa gen anpil match referans. E match Dortmund lan se te avan remiz balon dò lan. Sèl veritab referans Vinicius sezon 2024, 2025 lan, si w pran pèfòmans ki diy de jwè lan ki te uityèm nan Balon dò, sizyèm nan Balon dò, dezyèm nan Balon dò, se te le 9 novanm 2024 lè l te fè 3 gòl kont ekip Osasuna. Apre sa, jwè lan se de pèfòmans an dan de si sezon 2024, 2025. Li pa menm yon kesyon de kantite gòl paske Vinicius rete nan yon ventèn de bi, donk Vinicius poko janm fè 30 gòl depi lè l ap evolye an Ewòp, donk li rete nan standa 20 gòl lan. Men kounye a se pèfòmans jwè lan, fizikman jwè lan pa t bon, e mantalman nou di sa li pa t bon, epi an tèm de priz de desizyon, si fizikman ou pa bon mantalman ou pa bon, sètènman nan priz de desizyon yo, priz de desizyon yo pap kòrèk. E se tout sa ki te rive yon nèg tankou Junior Vinicius. Mentnan, antretan vin genyen feyton. E jwè lan ki li menm vle yon nouvo kontra, kontra l ap ekspire an 2027, li bezwen yon nouvo kontra avèk yon revalorizasyon salaryal. E klèb lan te klè sou pozisyon l, Pou m ba w sa w bezwen an, fòk ou ban m sa m bezwen an. M pa pral gade sa w te fè deja, men m ap jije w sou dènye sezon an, se an fonksyon de dènye sezon an ke mwen retisan pou mwen ba w. sa w bezwen an. Ebyen, sa Vinicius te bezwen se te 30 milyon ewo ki se kòb ke Mbappé ap touche. Sezon Vinicius lan se te yon sezon ki te konplike, ebyen ekip lan di Vinicius, ebyen, pou m ba w sa w bezwen an, al fè yon gwo sezon 2025-2026, apre sa w a retounen sou tab la. Donk, Vinicius avèk ekip Real Madrid lan, nou kapab di ke 2 pati sa yo e pa an amoni paske Vinicius vle yon salè, Club la pa vle bay Vinicius salè la e nou konnen an 2027 kontra jwè lan li menm lan ap fini e an janvye 2027 jwè lan li menm li kapab siyen kote l vle si Real li menm li pa ta gentan vann ni nan apre sezon 2025, 2026 la. Donk mwen te di yon bagay ki te trè zenpòtan e m ap kenbe pozisyon an, sezon 2025, 2026 lan se se yon sezon ki ekstrèmeman e desiziv, se petèt sezon ki plis desiziv nan karyè Vinicius li kapab yon tounant. 1. Nan sezon 2025, 2026 la gen 2 sezon anndan sezon sa a. Koup di mond lan se yon sezon. Nou dwe konsidere l kòm yon sezon paske se yon konpetisyon k ap fèt chak 4 an. E mwen mwen toujou di sa, si pa malè la fifa ta deside fè koup di mond lan chak 2 zan, l ap pèdi tout cham li. Li p ap genyen plezi an. li pap genyen emosyon an ankò. Koup di mond chak 4 an, sa va. Ebyen, an 2030, Vinicius ap gen 30 an. An 2026, Vinicius ap genyen 26 an. E lè m di koup di mond lan se yon sezon anndan sezon, Ebyen, koup du mond trè souvan bay balon dò. E le jwè an swa gen pou devwa e misyon jwe pou la premyè fwa yon gwos konpetisyon ak Brezil. Vinicius poko janm jwe on gwo konpetisyon ak Brezil, se mwen de 10 bi an seleksyon nasyonal, pa veritableman gen referans de Vinicius an seleksyon lè w gade sa jwè lan li menm li vo kòm talan. Ebyen misye gen pou devwa emisyon mennen Brezil. Paske la nou dwe kòmanse wè ka Neymar lan diferan. E an tèm de talan, an tèm de dimansyon, pa gen oken jwè nan seleksyon brezilyèn nan lè w retire Neymar ki pa la ki gen dimansyon e talan Vinicius. Men kounye la si ou pran talan Vinicius lan ak sa li fè nan Brezil, li pa diy de sa nou kwè ke jwè lan li menm li ka fè. Donk 2026 pral yon ane enpòtan pou Vinicius. nan seleksyon brezilyèn nan paske li pa posib pou yon jwè nan tremp Vinicius pa kapab regilye ak Brezil. Kounye la gen yon nouvo seleksyonè ki se Ancelotti e se Ancelotti ki te fèl Vinicius li ye jounen jodi an 3 e 6 zyèm nan balondò 8 zyèm nan balondò 2 zyèm nan balondò. Sa se Brezil. Kounye la, sezon 2025-2026 anndan Real Madrid, Vinicius dwe moutre yon nèg tankou Florentino Perez se te yon sitiyasyon pasaje, ke tout nèg kapab gen yon mouvèz sezon. Kounye la, se rebondi a, se moutre ke sezon 2024-2025 lan, se te On sezon ke jwè lan te dans la tourmente sur le plan mental. Paske gon pakèt bagay, on pakèt koze k rive Vinicius antretan. Adaptasyon l avèk Mbappé e revalorizasyon salaryal ki te an sispansyon pratikman. E pwi, balon dò ke l te panse l ta pral pran l pa pran. E byen, mantalman nou mèt kwè m ke jwè sa, li ta pran tan pou l rebondi. E plis ke ekip Real Madrid la li menm li pa bon, li pa byen fonksyone, sa pratikman te gen repèkisyon. Si Real Madrid ta byen mache, sa te kapab fon ti kalma, men le fè ke Real Madrid pa byen mache e le jwè an kestyon pa reponn, Ebyen sa te fasilite latach ak Real Madrid pou Real Madrid pat dakò ak rekèt Vinicius la. Ann sipoze ke Vinicius te fè yon ekselant sezon, menm lè kolektivman Real Madrid pat bon, Real Madrid pa tap janm di Vinicius mwen pap baw sa w bezwen an. Al fè yon trè bòn sezon pou w retounen sou tab la. Ebyen avèk movèz sezon Vinicius la, Real Madrid te genyen lejitimite sa a pou l di jwè lan m pap baw sa a. Ebyen misye dwe moutre Real Madrid ke ou gen tò. Ebyen lè ou pale ke ou gen tò a, ebyen mwen deside moutre ke mwen se Vinicius, se te yon sitiyasyon pasaje anndan ekip Real Madrid la paske m te gen twòp bagay ki t ap pase nan tèt mwen, m te gen twòp bagay ki te rive m kòm jwè foutbòl. Ebyen 2025 2026 se ane m. E a pati de se moman, jwè lan li menm lap kapab retounen sou tab la pou l di Real Madrid ey, egzijans ke w te fè m mwen fè plis pa rapò avèk egzijans ke w te fè ebyen men kounye la mwen retounen sou tab la. Paske sezon Mbappé fè a, si Vinicius te fè l, li klè ke pa tap gen deba sa a. Epi lòt bagay, sezon sa dwe yon sòt de revanch an kèlke sòt. Paske, ou mèt tande tout bagay, Xabi Alonso pa t ap janm pran yon seri de desizyon pou l mete Vinicius an konkirans si bòd lan, si administrasyon Real Madrid lan pa dakò sa. E se petèt sa ki pou te fwete ògèy Vinicius tou. Paske, nou pran l move kote avèk Xabi Alonso, men bon kote an se ke, Sa an kèlke sòt ka fwete ògèj w la. Men misye dwe moutre yon nèg tankou Xabi Alonso, ey, m pa ka nan konkirans avèk Rodrygo. Paske an n pa bay tèt nou manti, se vre Rodrygo gen yon jwèt ki bokou plis serye ke Vinicius, li gen yon jwèt ki bokou plis dirèk. Men Rodrygo ak Vinicius pa nan menm panye. Yo pa menm jwè, se pa menm talan, se pa menm dimansyon. Rodrygo se yon nèg k ap plenyen paske l pa nan 30 nomine pou balon dò. Vinicius sou pran 3 dènyè ane yo avan sezon 2024-2025 lan se te uityèm, sizyèm, dezyèm nan Ballon d'Or. Sa vle di, se pa menm dimansyon jwè. Sa vle di, fòk Vinicius li menm li montre Xabi Alonso, ey, se te yon ti sezon, atansyon, mwen se Vinicius. Donk, dirijan Real Madrid yo trè kontan pa konpòteman Vinicius afiche. Pandan peryòd poz sa, jwè lan ale nan jim, li antrene, li prepare l mantalman e enstitisyon an kwè ke se moman pa Junior Vinicius e nou pral kòmanse gen yon ide nan match ke Real Madrid pral jwe kont Sociedad lan.